Ronald Larèche li denonse militè dominiken li di ki rantre sou teritwa a, sa ke Amazan di li pa konfime, men li pa ka di si yo pa t antre non plis, paske li pa t la toutan an pèmanans, pou arete epi maltrete konpatriyòt nou yo. Li kritike tou gouvènman defakto a li di ki pa fè ankenn deklarasyon pou kondane sa k pase a, pa menm pale de Sa ki pase a, yon ensidan grav ki rive yè nan Kodevi. An nou koute Ronald Larèche ki pale nan mikwo Vilmère Joseph. Bon, s on ensidan regretab e se majistra phtk Demeteryis ki koz sitiyasyon sa a rive. Depi lontan, plizyè manm nan kominote an, sosyete sivil la, toujou ap plenyen pou movè konpòteman ke majistra a genyen. Li menm li genyen tou wòl li andedan Kodevi, li pral touche lajan, se nan moman sa a anplwaye yo menm yo te gen lè lunch yo pou y al manje. Li vin gen yon anbouteyaj, majistra a pa tande l pa wè se pou l rantre epi pou l fonse sou moun yo epi nan rantre epi moun yo gen de moun ki enpoze gen de moun ki tonbe epi sa vin koz yon soulèvman andedan CODEVI malgre e alò sela selon sa yo rapòte nou ajan sekirite yo fè majistra Majistra a enjonksyon pou l retounen pou l fè bak. Majistra a li menm li pa wè l, pa tande, se pou l rantre, pou l fonse, pou l al touche lajan, pou l al anpoche lajan nan CODEVI. Epi sa k konn pase, moun yo santi yo endiye de sa k pase a, moun ki tonbe, moun ki endispoze. Epi gen dè ensidan ki pase, gen kraze brize, gen ak de vandalis ki fèt anndan an. Epi dè militè dominiken antre malgre dè dè polisye ayisyen ki te fè dè entèvansyon, gen dè ajan de sekirite anndan de CODEVI ki te fè dè entèvansyon. kesyon, men yo te enpuisan pa rapò a foul moun yo. Pa bliye, andedan CODEVI, se anviwon 15 a 16 mil moun k ap travay la chak jou, epi ajan sekirite yo te enpuisan. Epi gen 2 militè dominiken ki rantre anndan CODEVI, pa bliye CODEVI se sou sòl ayisyen an li ye, ki rantre anndan espas la epi ki tire gaz lakimojèn, ki arete moun, ki bat moun. Mwen panse sa se yon Son insulte. Militè dominiken yo yo fini Maestras la sou demann kiyes? Bon jiska prezan nou pa konn si se prezidan defak alò si se premye minis defakto Ariel Henry ki ba yo lòd pou li pou yo vin fè sa yo fè a si se minis afè etranjè la kòm yo di tout bagay sou kontwol m pa konn si se sou kontwol minis afè etranjè la ke dominiken sa yo rantre sou sòl ayisyen pou yo matrake maltrete avili e e dè sitwayen ayisyen ki t ap manifeste kont sa ki fè yo mal sou sòl ayisyen kont majistra Demetrius. kont lè ajan sekirite CODEVI ki te gon konpòteman ki yo pat dakò epi ki koz sa rive la menm pase sa se inakseptab pa gen sitwayen ayisyen kap asepte de militè dominiken vin bat ayisyen yo gen de sitwayen ayisyen yo arete yo mete yo kondwi yo Dajabón nan komisarya Dajabón nan pase sa yo tout. Sa yo, malgre tout ensidan sa yo fèt, ou wè premye minis defakto a non sèlman li pa kondane sa k pase a, men si se yon lòt peyi sa te pase, li t ap gentan lage yon twit pou l te di li kondane sa k pase a, men sa k pase a sou sòl ayisyen an, militè dominiken vin fè dezòd sa a, li pa di anyen, malgre kòm tout bagay sa li tè, sa yo pase. Èske yon moun te mouri nan evènman sa a? Non, jiskaprezan nou pa jiskaprezan nou pa gen enfòmasyon sa a, nou pa gen moun ki mouri, men gen yon. foul moun ki ta ale kay majistra a ki pou ki ta al dechouke majistra a men malerezman e moun nan katye kote majistra a ye a majistra a te gen bandi pa l ou konnen e yon majistra phtk l pap pa gen bandi foul bandi ke l genyen yo e tire yo fè dè dè. Majistra sa kòman li rele epi ou di li t al nan fè pewòl èske èske majistra a li menm l ap travay nan kodevi oubyen l gen ekip ki t ap travay nan kodevi kòman l fè al pewòl nan kodevi. Bon jiskaprezan pa gen pèsonn ki konnen e. Paske pitit sa a gen pawòl tou pati, pa gen pèp ki konnen èske majistra a li gen chèk k ap sòti nan CODEVI. Paske sa k pase, onivo CODEVI gen pakèt moun k ap touche. Gen dè polisye k ap touche ki sou pewòl CODEVI. Gen dè moun ki nan lajistis k ap touche sou pewòl CODEVI. Gen dè otorite k ap. touche nan CODEVI. Gen de moun ki nan afè sosyal k ap touche nan CODEVI. Moun sa yo, y ap travay nan CODEVI oubyen yo gen echèk yo senpleman? Yo p ap travay, yo p ap travay, yo p ap travay. Moun sa yo pa anplwaye jiska prezan m panse pa gen moun ki konnen ki travay majistra ap fè onivo CODEVI e ki fè li menm li sou pewòl CODEVI. E gen de moun tou, gen de moun tou ki de sitwayen ki nan kominote an ki p ap travay nan CODEVI dat Big Depression ke ki sou pewòl CODEVI. Moun militè dominiken yo arete yo, kote yo ye pou lenstan? E m pa konn si yo relache yo, nou poko gen dènyè enfòmasyon an, men gen 2 sitwayen ayisyen ke yo te arete yo te al avè yo nan komisarya do Dahabon, an Repiblik Dominikèn. Pa bliye FHODEVI an se sou tèritwa ayisyen an li ye. Gen 2 dominiken k ap travay ladan l, gen 2 ayisyen k ap travay ladan l. Men ou jwenn mas moun yo, moun ki sou machin yo k ap travay se se 2 ayisyen. Epi ou gen 2 teknisyen, 2 kad yo, majorite nan alò gen 2 kad se ayisyen, men majorite kad ki anndan an se

M panse se tout afè nòmal si gen de gen si majistra a genyen de konpòteman de movè konpòteman se tout afè nòmal si de ajan sekirite gen konpòteman pou yo repwoche yo yo moun yo estime ke sa ki pase a pa fè yo byen yo t kapab manifeste men Ou di majistra a rele kòman? Luma Demetrius. Deklarasyon ansyen senatè Ronald Larèche ki t ap pale nan mikwo Vilner Joseph. Manb entèsendikal Premye Me Batay Ouvriyè, Yanick Etienne, Li konfime ensidan grav ki pase ayè jedi a nan Kodevi, nan Wanament, nan moman li di ajan ekzekitif enterimè Luma Demetrius te fonse ak machin li sou yon pon ki te gen plizyè ouvriye ki t ap pase, kote plizyè moun te soti blese, san konte lòt ki te blije lage kò yo nan Rivyè Masak la. Nan yon entèvyou li bay Radyo Kiskeya jodi vandredi a, Madam Etienne pale de kòlè ensidan sa lakoz Bò kote ouvriye yo ki te kraze plizyè materyèl CODEVI lè yo tap mande pou mennen blese yo lopital alòske dirijan CODEVI yo pat dakò. Li pale tou de espas gaz pwopàn, dlo trete, biwo administratif la ki piye. Sendikalis Yanick Etienne denonse desizyon responsab CODEVI yo te pran pou mobilize lame dominikèn. pou vini mete lòd, yon desizyon li di ki lakòz popilasyon an e plis moun te vin fache lè yo wè militè dominiken te voye gaz epi ap tire, n ap koute deklarasyon Yanick Etienne nan mikwo Hervé Noël. vin rantre nan mitan pon an e ke li an difikilte pou li vanse paske te gen ouvriye k ap rantre yo menm pou yo menm y al travay e sanble E bon ou konnen depi gen bagay sa yo genyen pouse kap fèt, genyen moun kap vin zòt, gen moun ki te pèdi konesans etc paske tèlman anbouteyaj la te sere e bagay konsa donk rive yon moman sanble ke misye li menm li li Louis vanse avèk machin li an e sa vin koze anbann moun blese, anbann moun e choke e gen menm moun pou yo te sove lavi yo, yo te lage kò yo nan dlo a, nan larivyè la, anba pon an eksetera. Donk yo vin nan syèl pa. Malgre misye fè tout dega sa yo, li kontinye wout li, li ale, li sove. Ok? Donk sa se ensidan Alo? Wi, nap tande w mèt pale. Sa se ensidan e dizon e de deklanchè la e plis avèk kesyon kounye a yap eseye jwenn swen pou moun ki te blese, ki te choke, ki te gen pye kase ou ot eksetera e vin genyen e e kesyon mennen moun lopital, mennen nan sant de sante pou yo kapab jwenn swen. Genyen yon espas kote ke gen yon anbilans e yon sant dijans anndan pak la menm kote ke ouvriye yo te ap mande pou yo te mete e anbilans sa a o sèvis yo sanble ke kodevi pat dakò direksyon kodevi pat dakò e gen ouvriye ki fache ki move eksetera e ki te pale anpil di di gran epi gen kolè epi e genyen dòt ensidan sou li menm ki vin rive kote ke bon moun yo pa dakò e sak rive a yo panse ke son diskriminasyon pise ke genyen on anbilans an bòn e difòm ki la epi genyen e se nan yon ti E bay 3 wou, ti moto 3 wou ke Codevie te wè ke pou yo te deplase, pran moun yo pou yo te mennen yo lopital oubyen mennen yo nan sant de sante. E se sa ki vin deklanche kolè ouvriye yo e se konsa ke genyen frap ki bay a anbilans, a lòt bagay ki genyen nan espas sant durjans la. Donk sa vin kreye Bon, depi lè ensidan sa kreye yon emwa nan vil la, e patikilyèman nan zòn ki pi avwajinant e kote li yo, donk ke gen moun ki agraje konnen ke yo pa gen fanmi yo ki te viktim, eksetera. Donk se nan kontèks sichofe sa, y ap mennen moun lopital, y ap chèche jwenn yon kote, moun ap vin chèche konnen kote fanmi yo ye, si yo pa choke, eksetera, Premye ui li menm donk genyen de moun ki rantre vrèman e ki fè de piyaj o nivo de zòn ki anvan antre premye ui a donk yo rantre fè piyaj nan sipè ekonomik ki li menm ki son makèt kote ke ouvriye yo gen aksè a li yo ka achte a kredi eksetera genyen tou on stasyon de gaz e E gaz pou fè manje, tiyo menm yo piye, genyen e dlo etsetera, tout bagay sa yo moun yo piye e bagay sa yo e sètènman gen moun ki rantre un ti peu pi lwen ki non sèlman rantre o nivo menm de direksyon biwo direksyon kote di. Kote administrasyon kode rive eksetera yo kraze yo pran de bagay yo pran òdinatè yo pran sesi yo pran sela donk piyaj eksetera donk nan kontèks sa kode ri olye ke se lapolis nasyonal ke li menm li rele li fè apèl a militè e dominiken ki vin foule e tè ayisyèn nan paske on bagay pou tende kont de li se pa sèlman zòn franch la Lis an majorite an Ayiti, men li gen yon pòsyon tou ki li menm ki pou dominiken. Se sou tè dominikèn li ye, se nan fwontyè la. Donk se la donk dominiken yo sanble te panike e se nan zòn sa a yo te. Yo santi se la yo te pran refij, kouri jete yo, e de la yo rele lame dominikèn vin e lame dominikèn depi l parèt se tire, se bay gaz, eksetera. Men ensidan ki vin kreye yon bagay ki pi cho se le fèt ke pandan ke lame Dominiken nan li menm lap fè bagay sa yo ou konnen ke zòn franch genyen zòn franch sa genyen yon garderi timoun kote li gen de ti bebe de 3 zan a 5 an wè e sanble timoun yo te kòmanse sifoke avèk koze gaz lakrimojèn donk sa vin kreye plis e kache plis kolè kay kay de moun epi vin genyen bagay la deraye nèt. Epi li vin genyen yon sitiyasyon enkontwolab. Deklarasyon Yanick Etienne ki yon lòt kote l di pou le moman aktivite yo kanpe nan KODEVI daprè enfòmasyon dirijant entèsendikal premye me Batay Ouvriye a fè konnen. Madam Yanick Etienne li enfòme sou evalyasyon li estime y ap fèt pou kapab konnen konbyen moun ki blese nan lese frape yo. Men li soulinye yo pa jwenn enfòmasyon sou moun ki ta mouri. Li anonse ouvriye yo anvizaje pote plent kont ajan egzekitif enterimè Wanament lan Luma Demetrius poutèt li antre machin li sou kèk ouvriye ak responsab Codevi ki otorize lame dominikèn foule teritwa peyi Dayiti an, daprè sa l di. Li soulinye sitiyasyon an pou plizyè anplwa pèdi aprè sa k pase a, donk plizyè anplwa kapab pèdi aprè sa ki pase la a. Ann koute deklarasyon l toujou nan mikwo Hervé Noël. Jounen jodi a, zòn pwès la riske fèmen. Nou menm antanke nasyon ayisyèn, nou fache, nou pa dakò avèk koze etranje ki vin foure pye li sou sòl nasyonal nou. E sa mete nou tou nan yon sitiyasyon kote ke kesyon anplwa a e jounen jodi a kote ke nou pa konnen ki sa ki ki desizyon ke Codevi pral pran oubyen ki desizyon ke e kliyan Codevi yo yo menm yo pral pran e fas a sa ki menm ki rive yo. Eske yap retire kòmand yo, eske yap kontinye kè kò e kòmand yo etc. Bon mwen mpa gen enfòmasyon de asasina, gen enfòmasyon kote ke yo te fè de arestasyon e nan pandan yo tap fè de arestasyon e se de ouvriye se yo ki te nan ki te nan espas la kote ke se Se la yo ye, se la yap travay, donk lè yo menm yo rantre yo te arete, malmennen de sèten ouvriye ki te fè sa. Men m konnen tou genyen de sendikalis ki te entèveni sou dosye a, wè avèk responsab sekirite yo e te mande pou yo te lage yo, e de fèt yo te lage yo. M pa konnen si pa apre, lè ke moun sa yo fin sòti oubyen sendikalis ki te la yo, yo menm yo te evakye pou paske te gen dòt pwoblèm e ki ki te an kou, ou konprann, yo t ap eseye rezoud e ke si yo vin fè dòt arestasyon. Nou pa gen enfòmasyon si yo fè de arestasyon, si yo te touye moun. Nou pa gen sa. pa gen enfòmasyon sou sa. Men de tout fason, tout bagay sa yo, ankèt yon ankèt e se la wòl leta, leta dwe ta entèveni, donk jisteman komisè, gouvèneman, ministè de la jistis ta dwe deja enstwi komisè gouvèneman an pou lanse yon ankèt sou sa ki pase a, paske sa k pase a li anòmal, ou konprann, Fou ke e e 2 ouvriye blese e e pandan ke yap sòti oubyen yo pral rantre yo sot manje bagay konsa pa on responsab leta ki se on majistra li inakseptab pou sa e anplis de sa li inakseptab ke on arme etranjè rantre nan peyi a donk il fò ke e sètènman Si w gen yon on eta, on gouvèneman vrèman ki t ap fè travay li depi depi hier soir yo te dwe enstwi e e e e yon enstriksyon e on jij denstriksyon pou kòmanse fè ankèt sou kesyon sa a. Mesye nan tèm de evalyasyon kantite blese yo, yo prèske on dizèn, on santèn, kòman nou evalye yo? Bon, bon, yo gen pou yo voye jisteman se menm lè m pran nimewo telefòn nan, lè m gade m pa rekonèt li, m di se petèt y ap fè m jwenn li, paske jisteman nou ap ap e fè kontaj la, nou ap e chòs paske te gen divès manm, divès sendika ki yo menm ki te sou bò pa yo Yo t ap fè achive, li pran non moun, nimewo kat yo, pou ki izin y ap travay, nan ki kote yo ye, nan ki sant yo te ye, nan ki lopital yo te ye, eksetera, sa yo genyen, tou sa. Apre kovid 19, pwoblèm ensekirite, men jounen jodi a pwoblèm gaz la, eksetera, donk gen de izin ki pa ka fonksyone paske yo pa gen gaz. E o nivo de pòwoprens se youn nan pwoblèm, o nivo de karakòl, karakòl fèmen paske li menm gaz pa ka rantre e e pou alimante e stasyon elektrik ki li menm e izin elektrik ki genyen anndan pak la ki sanse bay kouran pou tout izin yo donk nou gen Kote, ap men Jodnè, men Kodevi li menm, akoz de divès ensidan sa yo ki pase, ki vin fèmen. Se ki vle di ke, donk kesyon jounen jodi a, an tèm de anplwa sa yo nan sektè sa a, èske ap, y ap genyen, èske anplwa sa yo ap toujou rete nan, nan, nan sektè sa a? Se te deklarasyon, yon fwa ankò, batay ou responsab Batay Ouvriyè a, Yanick Etienne. Lòt reyaksyon, toujou sou sa k pase a, se alatèt fondasyon zile a, ansyen anbasadè Edwin Paraison ki di li sezi wè jiskaprezan otorite ayisyèn yo poko janm pwononse yo sou ensidan majè sa ki pase nan Kodevi. Nan yon entèvyou li bay Radyo Kiskeya jounen vandredi a, Ansyen anbasadè Edwin Paraison di li swete yon ankèt prese prese fèt pou fè limyè sou sa ki pase a. Ansyen anbasadè Paraison deklare nan kad yon reyinyon wo nivo prezidan dominiken an Luis Abinader fè ak responsab lame dominikèn yo fè konnen yo pat antre sou teritwa peyi Dayiti men militè dominiken yo te sèlman rete nan espas Codevi a ki sou pati dominikèn nan. Ansyen anbasadè Edwin Paraison pa kache enkyetid li fas ak yon kòktèl eksplozif sitiyasyon tansyon ki egziste, sitou nan moman kote gen yon remonte kont prezans ayisyen an Repiblik Dominikèn. Alatèt Fondasyon Zile a soulinye lame dominikèn li ogmante prezans li depi ayè nan Dahbong. Li te pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridore. Pou yon bagay sa yo rive konsa, nou toujou pran de swen pou nou eseye kontakte moun ki sou plas e nou toujou rekòmande ke otorite yo mennen yon ankèt epi gen yon rapò ki fèt. Men malerezman, ensidan yo, yo repete epi ou pa janm gen yon rapò de otorite yo. Nou poko janm tande bagay la fèt la depi yè, poko gen yon otorite ayisyèn ki pwononse l sou sa, alò ke otorite dominikèn yo menm rapidman yo pran sa an men epi le minis de la defans pwononse. Menm mwen panse e o nivo de la fondation Zele ke e fok gon ankèt ki fèt pou n defini responsabilite yo. 1, fok nou klè sou kisa k pwovoke ensidan yo. Selon tout enfòmasyon ke nou pran deja, tout moun pwente du dwa majistra Wanament nan ke m eseye jwenn pa telefòn ke malerezman nou pa ta rive pale. Men yo fè nou konnen ke o moman ou ouvriye yo t ap soti pou y al manje, donk se lè sa li menm li itilize pon avèk machin li pou l rantre oubyen pou l soti. Nòmalman, lè ouvriye yo ap rantre oubyen lè yo ap soti, selon sa ke yo di m, yo pa janm kite machin pase, paske li plis on pon pou pyeton. Donk lè on machin sou pon an, sa pwovoke yon sitiyasyon tankou sa k pase yè la, e yon sitiyasyon de panik, malgre ke yo di nou ke yo te mande majistra a retounen, l pa retounen, donk nou gen moun ki te kòmanse bay machin nan kou.

Lè zotorite militè e polisyè dominikèn entèveni. Gon kesyon de teritoryalite anndan menm CODEVI a. Sètadi CODEVI an, mwen menm m al nan CODEVI plizyè fwa, m konn rantre par la partie dominicaine de CODEVI san m pa ka a lenteryè menm pou m di m pral an Ayiti. Wè, m rantre m al nan konferans anndan CODEVI, anndan partie dominicaine CODEVI a. Donk,

Alò, lè yo di yo pa t rantre nan teritwa ayisyen, fòk nou konprann de bagay. Eske n ap pale di teritwa ayisyen andeyò menm de se ki yè e tout la pwopriyete de CODEVI, oubyen eske n ap pale de delimitasyon teritoryal ki genyen anndan CODEVI a? Donk sa a, m pa ka di ou, nou pa gen fason pou nou ka detèmine sa a jounen jodi an, malgre videyo ke nou wè e malgre sa ke m tande de twa moun di nou, men gen dwa gen konfizyon nan tèt moun yo. ki a trè a teritoryalite sa a. Donk il fo ke se swa lè otorite ayisyèn ki dilijante yon ankèt. Ki jan bizismann dominiken Capeland ki nan tèt kou Devi a yo wè evenman sa yo ak avni envestisman yo an Ayiti? Bon, jiska prezan, si n ap gade ke kou Devi fè soti, oubyen reyaksyon ki genyen de la part de Mesye Capeland sou paj sosyal pa l yo, yo pran evènman yo avèk anpil kalm e anpil konpreyansyon. Ou byen pale de moun ki te rantre anndan kò Levi e ki kreye dezòd yo. Enfòmasyon ke nou menm nou dwe kolekte, ann ta di ke si gen yon ekspresyon dendiyasyon, dendiyasyon pa rapò a sa k pase sou pon an, e vin yon dezyèm nivo dendiyasyon pa rapò a trètman ke blese ayisyen yo te resevwa. Yo pa t gen tan al pote yo lopital rapidman Dahabòn, pa t gen yon anbilans ki te pou al pote yo lopital. Donk, E mouri wi ni yon sètèn konfizyon ki kreye yon endiyasyon e se endiyasyon sa ke nou eksprime e atravè de yon seri daksyon e kondanab a tou lè pwen de vi. Jounal Listin Diario relate lame dominikèn ogmante prezans li sou fwontye Dahabón lan avèk cha de gè ak elikoptè militè aprè emèt nan Kolivi ki jan w konprann se li desizyon sa yo. Te gen yon reyinyon de sekirite de wo nivo ki fèt nan palè